Bonjou, bonswa tout fan mwen yo e nou konn sa li ye deja, nou konnen non pa mwen se Jean Marc Tochno alyas Mèt Bwa. E ou konnen ke e, gon sijè ki ase enpòtan ke nou lage e, Layite Itzema Lage sou youtube lan la donk ki e enpotan tou men avan ke nou pale pa bliye abone avek chanel sa se layite egzema bref ebe eh mwen te fon ti live avan sa ki te e osi e kout ki sa men mwen te prese mwen te sou travay mwen te fatige paske lem vin wè sije a te wè ke li enpotan Sak pase. Enbe gen anpil moun la ki vo anpil mesaj pou mwen, anpil SMS, e fòk mwen di nou sa, anpil, anpil SMS kap voye la. E mwen se ke map pataje lansam avèk nou. Konpran? Donk, nou kapab eseye konpran sa. Enben mwen genyen la yon sè levanjil ki se Mariel Vilson ki voye yon SMS ban mwen, li di mwen si li menm li ta gon pitit fi li ki ta rive ansent andan kay la, li menm li son responsab andan legliz, li se yon eh, prezidan dam, tou sa, dok, pa tap gen le chwa l tap oblije retirel nan kay la paske depi w se yon responsab anndan legliz fò w se yon egzanp ou se yon modèl ou se yon manman legliz lan donk pitit pa w pa ka ap fè jan de betiz sa yo pou asepte li nan kay la donk nan sans sa li di li tap mete l deyò. E mete l deyò a, e pa panse kòm si li ap retire l nan kay la, li di l ap mete l kon lòt kote, a e di ke ka yon matant li, ka yon sèl kèlkonk. Bon, sa se yon sè Olsin e Mariel Vilson, e dok ki ki voye lòt sa. Dok, sa fèm santi ke sijè a mache. Nayite bon bagay. Yeah. Eben nou gon lot moun anko kap voye sms map li yo pou nou mezanmi. Hey. Ok. Sa se yon demwazel ki se mwen mwen Marlene. Marlene mwen se Marlene. Mwen gen 16 ans. M santi ke mwen elas paske sijè a touche m anpil anpil. Mwen ansent, mwen lekòl m ap fè reto. Enben manman m mete m deyò paske li di mwen al jwenn moun ki fè m sa. E ti jenom nan li menm se ka paran li ye. E manman l mouri. Se yon matant li ki leve li. Donk kounya la ma rive al jwenn jenom nan. Kounya la jenom nan oblije kite lekol. pou li al gade pou l wè sa l kapab fè pou l pa kite m soufri paske matant lan pa gen gwo mwayen. Fò m di nou sa, m ap soufri anpil anpil, anpil anpil paske mwen pa genyen, paran m mete m deyò, m pa genyen pèsòn. Enben mezanmi sa m te kapab di n antanke Yon ti jèn demwazèl k ap leve. M ka ban nou konsèy, evite pou nou bagay sa pa rive nou tou men an menm tan paran yo lè sa rive timoun yo piga nou mete yo deyò pase se mwen k konnen sa ap andire la pawòl Piman bouk yap ban mwen. Tout sa yo se pwoblèm. Yo di si nèg a mete l deyò paske li pa kapab vin pa gen manman se li kap fè tout bagay pou li kounya pou l arive kenbe yon Donk mezanmi paran yo pa lage timoun yo lè malè a rive yo. Ba yo soutyen nou, ba yo èd nou. Mèsi. Hololololololoo alon sijè sijè a bèl sijè a bèl mezanmi sijè a bèl dòk si map pran o o lòt SMS ankò on lòt SMS ankò e mwen se Alfred e mwen se prezidant la jenès mache nan on legliz de Kanaran donk mwen menm sa mwen te kapab di defwa Se paran yo ki gen neglijans ki koz sa rive timoun nan. Ok paske yo pa sipoze mete timoun sa deyò menm si m legliz se vre men yo kapab fon mwayen yo ekate timoun nan de mezon an epi pou yo fè lè nesesè Si se marye pou yo marye yo marye yo e sa m tap di ok ok yon lot sms anko se Jack eh, Jack Ronald mwen se Jack Ronald mwen se yon papa ki gen 3 pitit 2 gason yon fi mwen menm si pitit fi sa arive ansent kounye a la map fout li deyò ololoy paske mwen fè tout sa depan de mwen pou m kapab fè edikasyon ti pitit sa mwen menm mwen pale klè Mwen tap metel deyò paske mwen se yon responsab nan legliz, mwen se yon modèl, m pa sipoze lakay pam tou pou m pa ka dirijel. Se mwen menm pou ki dirijel avan m kapab dirije yon legliz. Map metel deyò, m pa bezwen konnen. Se sof ke ti moun sa, ok, sil ta arive mennen moun sa ban mwen, ok, m te kapab fon yon fason Donk si se marye m marye yo pou m marye yo. Men mwen menm m ap mete l deyò. Hey, tèt chaje. Gade yon sijè, gade yon sijè, gade yon sijè. Sijè ap fè chimen l. Ha! Hey, m bezwen lòt moun toujou wi. Mwen se ki sa? Ok. Oh bon, m bezwen. Ok, mwen se Azibwey. Non pam se Azibre. Mwen se Ougan. He bon. Hmm. Apre yo, ou vle pou tout moun. Pa okipe tout moun ka pale ki yo si yo go pitit fi yo ki anset pou yo mete l deyo. Met bwa te di yon bagay ki te epotan. Pafwa se nan san ou anko ti moun nan pran. Lè w te jèn, ou te antre nan bagay la depi a 13 an, si timoun nan li menm vin ansent a 15 an, ou pa ka mete l deyò paske ou di ou konvèti. Eben, eh avan te konvèti an, fò te espere ke ou pa t bon. Papa a tou defwa ap pede mache kouche timoun moun ki mwen de 18 an, epi lè pitit fil kounye a la vin ansent non laj minè kounye a la pou l ap koumen, sa swiv ou tou. Monchè mèt bwa mapi yo a san pou san. Fò kipe moun kap vin pran pòz yo o pitit yo ansent yap mete yo deyò dèske yo legliz bagay sa yo. Eben, eben nòmalman, te gon pati nan bib la ki te di, e, te gon pati nan bib la ki di, moun ki pa peche a voye premye kout wòch a pat wè yo youn. Pokipe tout moun mezanmi. Tèt chaje. E eh, ok, mèsi. Mèsi. Dakò. Na mezon pastè la, a mezanmi. Mwen menm, nom, mwen se pastè Gary. Normalman m tap mete ti moun nan deyò. Onswa m marye l. Paske li vini kochi, map balil. Li vini byento, map balil. Li poton bwate, map balil. li poto, kèlkeswa po sal pote ban mwen map marye l avèl. Sil poko gen laj pou l marye, li ka la kay mwen paske l marye, map pran swen li jiskaske l gen 18 an, al jwenn mari w. E sa w te bezwen, se li w bezwen. Mezanmi sijè a bèl, sijè a bèl, m pa ka pran anpil tan. Nou tande opinyon tout moun mezanmi, donk m pa ka pran twòp tan. E m te fè yon premye ti videyo, e dezyèm videyo sa, nou tande anpil opinyon, mezanmi.